Pase ou wè sa wap vin di la, bon, banm di w yon bagay, ou wè si w pa vle bagay sa pase mal, degaje w kite lakou m nan. Pase m wè ou, m wè ou se yon granmoun menm, ou se yon derespektan. Ey, e tande m tande w lougawou, pase ou konnen kiyès ki gran papa m, ou konnen w pa ka manje m. Se nan bòl Louis José a wi, nan bòl Louis José a. Bon m pral montre w yon bagay.

Sak fre tann vye menn. Ou ba yo bezwen kon. Gade kaka. Gade bon ki sa. Gade.

Bagay sa m pa ka konprann li. Yon pakèt nèg vin rete nan zòn nan la kounya. E timoun yo ap leve. Kounya tout nèg yo e grenn 5, e pòs grenn 5 yo y ap pran. Antouka, bon, e tann m ap tann Bika kanmenm. M oblije tann misye baz. Ou wè sa misye fè avan e? Misye kareman frape m atè. Li konn ou piti. Li konn ou piti. Konprann sa m di w, m pa ka konprann nèg yo nan zòn nan kounye a, chak ap jere afè pa yo. Yo ap kase dyòl Bika kanmenm. E depi m kwaze avè l, m ap kase bèk li. Mwen menm, rive Nòf, on nèg frape m atè, w ap kouri. Enben, m p ap janm jwenn avè w. Gade zen mesye. Gade yon tenten.

Ah souyon wap moute sou mwen wa pa dim black thot ba souyon. Ki sa ke chita black thot wa chita chita ki mwen black black black black vre chok ka pa leve men sou mwen.
Sa epa bika? Sa ki se kan menm wi? Epi ka misye genlè konnen

M rive sou an bòs sa jodi a wi. Sam sot fè m dak fè sa k pase lòt bò sèl la se migalaw m sot pale lòt bò la migalaw. Ou wè jan wap pale a pa sanble yon moun ki ganye.
Hat. Yon moun ki ganye pa ta. Yon nèg ki ganye pa ka ap voye moute konsa non. Wap dim kisa w fè nèg la? Janm konn nèg sa brital epil mechan. Ah nèg lèl brital la paka jwenn yon moun ki pi brital pasel? Ata ou pi brital pasel? Ou kwè ou pap ka kwèm? Se lè w ke wap viv ansanm avèm. Sèl bagay ki sèten Black Christ wap palem. Yow m pa konprann sa w te fè avan ya non baz. Se pa map pale avè w. Map diw pou banm kòb mwen, ou wap palem de bagay wap fèm jwenn avèk ti sèkèy epitou kareman ou gentan ou gentan pran lari ou epitou ou pran pòz wap manyen pye w epitou w frapem atè baz. Ah m bliye bagay konsa a menn. Ou bliye bagay konsa a menn. Oh kijan w fè sonje bagay konsa. Monchè kòb mwen bagay gentan pase menn. Kòb mwen m vin dèyè nan mwen la. Bagay gentan pase menn. Kòb sa baz wap ban mwen l kanmenm paske e swem kite ban mwen l. Ou tande sa m diw la frè m. Menn bagay gentan pase menn. E swem kite banm e swem kite banm kòb mwen. Kot misye pral la menn kanpe la papa. Bay sa vag menn. Bay sa vag menn bay sa vag banm kòb mwen papa.

Se pou sèl vou deyò. Men sa ki sòti ti sègèy, si w wè ke se nan afè moun vre pat ou la, ou ap deyò ak kadav. Pase m pat kwè nan ou deyò a mouri. An, Jean Mort genlè gagné rayi. Ou wè dè ou ba misye anpil kou lap depale. Kay misye depale l kòmanse ap depale ba ou la. Sa, sa. Ou genlè ap fou. Mwen kap fou oubyen ou menm kap fou? Non, ou menm kap anraje.
Mpa ka fou.
A mwen wè tonton. E granmoun ki non. M pa ka foure menm nan bagay Black Pressure ap bay la pa pou mwen m pa ka ap pran l. On nèg ki gen anbisyon kote w ap gade l la la wi. Bon, afè anbisyon sa pa gade m. Afè anbisyon se bagay ki gade afè w. Se anbisyon paw a sanble avè l. Ou menm tou gen dwa gen anbisyon men w visye tou. Li wè m ap byen vire kounya. An w ap byen vire? Wi kounya. Men m ta swete w byen vire. Byen vire nèt ale. Bat pou m pa nan kout ansanm avè w. Si w wè ke w foure zago nan afè misye a, m deja di w, m ap foure w deyò non.

M pap tou neve yo bon lot moun anko pou piti oh pa gen moun anko se mwen gen kadav map tou pwan nan se mete map voye w. Anmyg map tou sou mòd mouri. Lè wap di mòd mouri sa fè wè wap viv toujou m tou yo nèt sa fini ou pap viv anko wal fon lot moun sa aa tou kite vòlè. Moun kap vòlò epa mwen menm mwen menm nan m pa yon nèg ki vòlè. Aayy ou pa vòlè wap pran afem.

Fèmen pòt la ti sèkèy. M pa konnen yo konn si gen vòlè nan katye a ba yo. M pa konnen yo yo yo yo k mennen yo la. Ti visye.
Granmoun sa gon bagay nan kòl. Granmoun nan nan kòlèt li pale sal pa gen bezwen. Ou gen pou wè black poch wap moudal li fann anba makak ou. Sa nan mouda granmoun. Bagay yo ap lèd nan men w.

Ou ase gran menn pou e ou pou ta ap fè jan de bagay konsa yo menn. Jeff monchè ou konn kisa k pase e misye ap ti sèkèye 2 ti vòlè ki gen nan zòn nan ou tande sa m di 2 ti grenn 5. Men kòman kòman ou fè antre e nan relasyon nèg sa yo menn m pa panse ou menm te ka imajine pou antre nan gwoup nèg sa yo menn. A monchè menn ou toujou benyen fè moral menn m ap pale w yon bagay nèg la pran kòb mwen w ap vin w ap vin pran pòz w ap fè moral moral kisa moral kisa. Ok tande pou wè menn.
Gade koman matirize piti a la. Ann fè pou li. Bon m t wè touye m t ap touye l la. Touye m t ap touye l la. Tande pou wè menn.
Tande pou wè. Nou pap fè twòp tole non menn. Pase ann di la menn m te sot Kablak la menn m te pase lakay m chanje menn. Men jan m tande bagay yo papa. Bagay yo rèd menn. Jan Blak pale a menn. Blak Blak gen hèn pou ou papa. Kòman Blak gen hèn pou mwen. A fò w fè pridan menn. Ou chonje lè w te pran misye. Misye ap esplike m ou pranl nan ti kafou a menn wal depozel anlè a menn ou pran 100 dola nan menl an lèm depozel anlè a 100 dola anben gaz sa e te gaz papa misye? An tande pou tande pou wè tou menn menm ke menm ke ou wè nèg la peye w 100 dola papa nèg la nèg la pa peye w byen non frèm Kòman l pa peye m byen an e pa pri kous moto li pa peye m byen monchè fò chache mwayen aranje w menn jan w wè w t alèz avèk misye a Fè pridan papa ansanm avèk nèg la menm pase janm wè misye misye menm arive metem deyò anndan lakay li a wi. Ou t al ou t al kay misye a? Bon men Abdou ou tou ou byen fè moral. Non tande pou wè menn kounya m antre map pale ak misye byen nap byen pale nap byen kominike kounya misye dim konsa Ah monchè m pa nan ran nou ankò non bann nou menm chofè taxi sa yo m pa nan ran nou ankò. Kisa w di m la a? Kòman l pa nan ran nou an? E pa vre monchè. Bon m di w misye di konsa monchè m pa nan ran nèg sa yo ankò menn. A vle di misye di m konsa afè 2 chofè taxi nou menm ki konn kanpe nan kafou anba. Nèg yo pa gen konsyans non mesye. Epi tou m pre nèg an bon gwo solèy cho ankò wi men. Bon m di w jan misye vin pale ansanm avè m nan si kòmsi m pa kouri soti papa m gen lenpresyon ke misye tap menm voye wòch dèyè m e sinon misye tap menm pran baton pou l pale m. Mesye lè m al pale misye pou ti sèkèy lakay li a nèg a fè kout wòch dèyè m wi frè m e sa k fè ou ap pale m te poze m a misye misye se yon nèg baz m ba l limit li nan zòn nan baz. Non monchè fòk ou fòk ou kalkile de bagay sa yo men pase jan m wè misye rete. Misye move a menn, yow franchman m pat panse se misye ki te ka repouse m lakay li konsa. Bon m di w nèg la di m konsa, monchè met w deyò isi a la, met w deyò, depi e nou menm chofè taksi sa yo m pa mele ansanm avè nou. M di oh! Ou wè sa, ou wè kote pwoblèm gaz la ka mete menm zanmi nan pwoblèm. Ah m pap ba w manti menn, bon angi sa papa mwen menm m pa ka bay vag non menn, pase m tande gaz la. M tande gaz la vini la menn mwen menm jan wè la menn m te pase tcheko janm wè a la jan w fache la gèlè w pap menm ak al fè gaz la. Monchè non m pa nan bagay sa bon yè yè m rele w nèg la vin lakay la map vann moto m nan. Non monchè pa fè bagay pa fè bagay sa. Monchè se pou jan m tande bagay yo ye a la m pito al pran pran ou m pran manchèt mwen m pito. al sekle la tè. Non. Ah non monchè. Tande pou renmen. Non.
Afè m pito travay la tè, fè bannann. Moto a itil.
Jan moto sa itil ou menm. Ou konnen m apran.
Afè moto a e vye san m m ap boule nan solèy chofè. Lestomak mwen fè m mal. Gen de apre midi m antre lakay mwen menm kouche m pa ka kouche tèlman lestomak mwen ap fè m mal. Grangou fin touye w. Apre sa moun ap derespekte w nan lari a. Non. Mage vye bannann mwen yo. Sa w di an. Mage vye pye mayi yo.
Sa w di an bèl pawòl. Sa w di an bèl pawòl. Bon.
Tann. Tande pou wè. Ou pa bezwen vann moto a. Paskem tande gaz a vini la menn. Kote ou pral jwenn li?
M te pase diw sa, non m pral gade kanmenm papa. M pral gade kanmenm, mwen menm depim fè avèk yon fasilite menn, apresa map vin sou moto pam nan m vin tcheko. Eben monchè si w jwenn gaz la fèm konnen, paske m konnen kap kite yon plan bannann mwen, ma mete yon ti gaz nan moto a ma al dèyè plan bannann. Anben enpòtan wi frèm.
Enben pa gen pwoblèm monchè m te kontan wè w wi menn. Lap fini tou menn.
Fòk ou pa fè twòp vyolans nan lari.
Depi ou wè nèg yo ap grennen tenten nan zòn nan mwen menm fòm met prensip sou yo. Map met baton sou yo. Apalan de sa papa banm al tcheke gaz la apre sa mwen menm ma tcheko. Ebyen pa gen pwoblèm men nap pale. Ebyen pa gen pwoblèm. Yeah baz mwen. Yes.

Pase Pase m bezw m bezwen gon bagay tou menn. Nèg yo pran m tankou pitimi san gadò nan zòn nan menn. Yo 25 pou m ap tann nan baz. Pou m t ap tann nan frè. Ap gen menm 25. Epa nou.

Gade eta ayisyen mesye. Li vin lòd sot kraze m la fè m krache san e bagy. Ann pale pòl serye.
Bay love m dèt ou pa. Ala ban m pren baz. M bezwen pren.
Gade m nan ah. Epa pran w mande m. Bon m nan djèl min epa pran pou ban mwen. An men pou kote w ap gade ok di m kote w ap gade la. Ah ok men m ap gade w men pran m bezwen. Nan je w ap ban m pran an. Èske ou prè pou bay m pral ba ou a. Oh m prè monchè m prè pou tout moun. Èske ou santi w gason.

Se sèl ou t gen pou renmenl. Mache fon pakèt bagay nan zòn nan menn.
Gad bon dènye bagay wè sa m pral ba ou a m nan dife ou pap ka bouyi. Oh se sa map tann monchè. Fè li vin sou respekte li menm lè w respekte li menm non. Mwen prank bezwen. Tande sa wap fè nan bouk la monchè. Tande tout sa wap fè.

M pral fè yon pakèt sakrifis pou ou la. Wè la, ou konn ki mwen pral ba ou la? Enhen. A rele pwen dife. Ok, ok. Ou gen ka wè m met dife m tou. Sa ban m di ou?
Ay lèd gran papa m tap ban m pwen sa mwen menm.

Ou pa byen pè, ou pa boule. Ou pa pran ni po ou ladan, epi wap soti. Mpa boule, kijan m fè wè l cho? Wap soti an kè, e dèyè lè w deyò l fòk, vin kanpe la, bay lè difè a fò, kanpe pa devan. Ok, m la.
Ok, ou prè?
Mh. Prepare w, fèmen je w, fèmen je w. Banm febo nan bag sa. Mh. La m pral mete w nan dife a, m ba w pwen. Map vini, ah!